Siben, ou jwenn manman timoun nan? Wi, Gervais Jessica ki ansanm avèk nou sou lign nan, men se vrèman avèk doulè n ap pale ansanm avèk li nan sikonstans sa a, piske se se yon dram ki pa gen non sa ki sa ki rive l la. Madam Gervais Jessica, bonjou e mèsi paske w avèk nou sou Magik 9. Talè m ap fè yon ti moute vwa sou telefòn. Alo?
Lap monte li di lap fon ti monte volume telefòn nan. Ok ok ou mèt fè sa pou kapab tande nou mye. E se Gervais Jessica ki avèk nou sou ligne nan manman timoun sa e 4 ou 5 an ki mouri. Non pa 5 an non.
E 5 mwa padon padon padon son bebe son. Non 4 mwa li genyen. 4 mwa 4 mwa.
Mèsi paske ou tande nou mye. E e e kounya la e e bonjou e e Bonjou. Madam e e Gervais e Jessica nan ki sikonstans e e timoun nou an pran pran bal la e ke li mouri tou?
Li pran bal timoun la m te ka di w nan liy papa l yo. Ok.
Tout lè machin nan ap kouri mesye yo di kanpe kanpe machin nan y ale l prale bon pifò moun yo mouri m te ka di w sèl mwen menm manman timoun nan ki pare ki pare Bondye te ka touye m tou e Bondye t pat vle touye m pou mwen menm pou tèt pam kòm m se timoun mwen t mouri. Ou te nan machin nan?
Wi m te lan machin nan mwen menm avèk yon lòt dam nan vwazinaj mwen ki pral lopital tou Bondye fè pou mwen e Bondye t pat vle m mouri paske Bondye pa ta ka wè pou 3 moun non sèl la kou te ka mouri. Ok ok men ou menm men ou menm ou pa pran bal? M pa pran bal Bondye te pwoteje m. Donk ou se sèl moun nan machin nan e chofè a tap eksplike nou la ki pat pran bal? Ki chofè a pran bal. Chofè a pran bal nan pye, nan powèt. Li tout li pran bal lap kouri. Wi. Mwen se sèl moun ki pat pran bal. Mwen menm sèlman. Avèk yon lòt dam. Li te pran bal wi, li kouri al lopital. M pa ka di w si l retire la, si l pa retire. Ok. Madam, ki laj ou? Rakonte nou e pitit sa a. Kòman l rele? Kòman w fè l? E lè w wè l mouri anba bal, sa w santi madanm? Oh mwen finn manman deja m reziye m kenbel nan menm ou konnen.
Kòman l te rele? Joseph Godson. Yon ti gason?
Yon ti gason. Se premye pitit ou ou gen lòt pitit? Premye pitit mwen. Ok.
Ki aktivite ou fè e sa ou fè a timoun nan apre bagay sa finn rive?
Pou mwen mentna, Jidepè te vin fè konsta jiskaske yo te vin avè yo mete l nan mòg, papa l te vini, papa l di pou yo ba nou l nan mòg la, kounya yo di konsa yo ap pale dafè de 4 mil dola pou nou bay on timoun mouri l poko batize, m pa ta kwè pou m ap bay kòb pou m fè antèman bagay sa yo, se sa m met nan may mwen. Ok, ok. Ou t ap al lopital avèk li? Wi lopital mwen laven paskel vin gen anpil bouton sou pol li vin gon lafyèv li manje depi vandredi pou mwen menm te ka diw dimanch m leve poum al legliz avèl m santi kòl pa byen men mal prete kòb poum al lopital ale de lèm gade m wè e ka lanmò.
Ou pat atann wap bay sa ditou madanm.
Alo? Ou pa t atann w ap bay sa ditou madanm? M pa t atann de sa pou mwen menm. M pa t atann de sa. E sa w panse pa rapò a sa k rive a?
M ap di ni pitit ou ta Jezi. Sèlman m panse sa m pèdi a m pap jwenn li ankò.
Bon e pou kounya la kijan e nap fè avèk e mòg la la eske e nou e konte e fè fè fon fineray e ou kapab pataje dat la detay yo ansanm avèk nou Ou eske ou swete gen moun ede ou tou ou swete gen moun ki ede ou tou posiblite pou ke ou lanse de mesaj si sa ta enterese ou e pou jwenn moun ede ou e ke la nou kapab fè pase mesaj la pou ou madam Gervais. Bon si m pap fè antèman pou byen di w, si m ta jwenn moun k ap ede m, m ap nèk fè yon ti bwat yo epi m foure yon tou dèyè do lakay mwen, mwen mete l pou byen di w. Depi yè m t ap fè sa, m vin sanse m pa gen lajan. M poko fè l, m kite l nan mòg la. Ok.
Èske, èske w ap mande jistis?
Kiyès? Èske w ap mande jistis pou sa k rive yo?
Bon depi m ta jwenn moun ki pou ede m m pa kache di w m ap fè l. Ok.
Men si w pa gen moun ki ede w, w ap kite sa pase konsa ou pa?
Bon, m pa jwenn moun ki pou ede m e mwen menm a papa pitit la k ap konbat m te ka byen di w. La la madam Jèvè, Jessica Jèvè, genyen tout kalite moun k ap tande w. Gen chè mèt lalwa k ap tande w. M kwè ke genyen moun Sinon pwotektè sitwayen an li menm menm k ap tande w, avèk anpil lòt gwo chèf nan peyi a k ap tande w, ou gen okazyon pou pale nan zòrèy yo, sa w ap di yo? O, sa m ap di yo, si yo chwazi pou yo vin pran mò wa mwen, pou yo antere l, mwen m pa gen pwoblèm. Pou mwen menm, pou byen di w, m pa pral mete l nan semityè. O, ou konnen yon timoun li poko batize pou byen di w, e dèyè do lakay mwen pou m ta vle pou m ta antere l. Ok ok mèt nan eske ou swete sa se ou menm ou swete n ta pataje e eske ou vle sa pou n ta pataje nimewo avèk moun kap tande la si yon mesèn ta vle e baw yon kout men ou ede fanmi an nan sans sa e sa e si ou swete sa. Wi m swete sa. Ok ok pa gen pwoblèm nap pataje nimewo ou Jessica Gervais 31 31 25 03 se nimewo dam sa ki pèdi manml ti gason l lan depi yè nap di ti gason men jounen jodi a la nou gon non sou timoun 4 mwa sa Joseph Godson 4 mwa sèlman li te genyen lòske yè bandi sou wout gantye simaye katouch sou machin li te ye a. Enben li pran katouch li mouri e dam ki t ansanm avè l li a li mouri tou gen plizyè lòt moun ki nan machin ki te nan machin sa ki pran manman an manman se sèl grenn moun nan machin nan ki pa pran bal sèl grenn moun nan machin nan ki pa pran bal bon enben madam jèvè jessica kouraj se sa sèlman n kapab di w se domaj se nan sikonstans sa n t ap ansanm avèk ou m ta swete pa de nan dotre sikonstans ansanm avèk ou Kouraj e n ap rebay nimewo ankò, 31 31 25 03. Se sou demand Jessica Gervais nou bay nimewo sa a, episke se nimewo l li ye. Si yon moun ta vle ede fanmi an nan doulè l ye la a, e kenpòt jan w ta vle ede l la, Tout pase asistans, asistans asistans sikolojik. sikolojik tou, se sa m pral di w la a, e ta vle bay a fanmi an ki nan yon doulè san non nan moman n ap pale la. E Jessica, e kouraj. Mèsi paske w t avèk nou. Mèsi. Pran kouraj, madanm. Dakò bon aprè bon ap. Mèsi mèsi bòn jounen a ou menm tou.